Hello guys so m espere ke nou va byen nan non Bondye jodia nou pati pou yon lòt video kote ke mwen pral moutre nou kòman nou kapab itilize tout efè ki gen nan aplikasyon audio evolution mobile studio avan mwen kòmanse pa bliye abòne like kòmante epi pataje a chak video ke mwen poste sou chanèl youtube mwen jis pou mwen kapab elaji odyans mwen ok. Nou prale pou premye premye efè ki se band pass. Band pass se yon efè kote ke ou kapab atenye nan frekans ki grav yo e answit frekans ki egi yo. Lòd tankou. Kòm sa li menm li parèt sou fòm um grafik so ou pap ka wè imaj kote ke pou m ka pou m ka moutre nou an so sa parè band pas sa li parèt sou fòm grafik so sètadi wap wè gon kote li make center frequency frequency apre ou wè anba a li gen width ok so li la li la pou l atenye nan frekans grav yo avèk frekans egi so wap wè lèw metel souli wap wè se kòmsi vwa a anba anba nèt ok so band pass ok so nale pou dezyèm efè ki se chorus chorus sa se yon efè ke yo itilize pou rann vwa a rann vwa a amonye ok pou mete pou mete yon sètèn amoni nan yon vwa tankou an di konsa si tout fwa. Ou gen yon kè oubyen yon refren ou kapab itilize depi se yon refren kote ke wap chante ou kapab itilize chorus ok ou kapab itilize chorus ok so la nou gentan konn itilite de chorus avèk

Grafik, Konpresè lan ki ki ki ki itilite l? Itilite konpresè, li la pou konprese vwa. Lè m pale de konprese, ay di, li pèmèt kote si tankou vwa te gen yon kote, tankou an n pale de satirasyon de yon vwa oubyen kòman m ta ka di sa anm e spèk yo, spèk vwa a tankou lè m pale de spèk. So se konsa so banm moutre nou. Spek la se kote ou wè ki wo yo nan vwa a tankou la yo nou kapab wè sa la so banm banm moutre nou pati la yo padon so map moutre nou men ni tankou la yo pati la yo wè tankou la yo nap wè Sa e kote parèt m ka di yo rele sa yo spectre ok so se konsa so se yo menm padon se yo menm lè w mete compressor lan wap wè lè gen twòp spectre ou wè sa m di w lè vwa twò sature so se a lèd de yon compressor ou itilize pou kote ki nan vwa ki twò wo ou just mete yon compressor pou l kapab regilye ou wè sa m di w regilye vwa. pou l regle vwa a nòmal, pou l rann vwa a pa gen yon kote ki ba, pa gen yon kote ki wo. Lè w met konpresè lan sou li, li rann tout kote nan vwa a regilye. Ok. So w ap tande l avèk yon nivo nòmal. So, se konsa. So, gen de tip konpresè, pa bliye, konpresè grafik e konpresè dinamik. Ok. So, m pral montre nou lòt konpresè dinamik la ki se.

lòt plis bagay ke lòt konpresè la. Konpresè sa a li la pou l regle vwa, pou l rann vwa a regilye osi. So, ou kapab rasyonalize vwa a tankou ou mete l la, ou rasyonalize vwa a, wè, ou rasyonalize vwa a, epi ou kapab ba l yon ti mekòp. Mekòp la ki sa? Se jis ou kapab anplifye vwa a. Wè sa m di w la? Men lè w anplifye l twòp li kapab grav, vwa a kapab grav.

makeup la ok so ou kapab mete atak la sou vwa so pou konn koman pou efè a kapab atake vwa a tankou compressor la wap metel a ki nivo ou ta renmen mete ou kapab pou kapab deplase vwa deplase efè a gen kote ou ta renmen deplase efè a sou vwa so wap itilize release release ok so ou kapab deplase ou kapab metel otomatik ou wè sam zan otomatik lan sa vle di lap fèl pou kòl. Ok Epi nou gen Nou gen sa yo rele Delay Delay Delay se yon efè ki enpòtan Delay la li mache ansanm avèk Reverb Delay la li la pou li regle nan pati Echo Tankou lè w ap mete yon vwa Tankou ou double li Li gen yon doublaj Yon sòt de doublaj Tankou Delay la Se lè lòske ou fin itilize delay la, tankou ou met delay la la, epi ou ajoute reverb la, li pèmèt tankou pou pa gen twòp eko, wè vin pa gen twòp eko nan vwa a, vin pa gen twòp eko lè w mete reverb la ansanm a delay la, paske an doublaj la ki fèt la nan delay la, li vin repete, li vin pèmèt vwa a spasyalize. Ok, so delay. Ok, epi nou gen. Sa yo rele distortion. Distortion nan, se yon sòt de satirasyon. Lè m pale de satirasyon, sa vle di ou kapab ogmante volim vwa. Gain, gain nan se vwa a lè l gen twòp, wè sa m di sa, nan spek vwa a lè w gade ou wè l gen twòp gain, ou kapab atenye ladan, ou kapab ogmante l oubyen entansifye gain nan. Ok.

Sou panèl dwat e panèl goch wap tande vwa a men se alè time one nan ou kapab desann pou vwa a tankou kote kap repete a 2 fwa a wè sam di w sa kap repete anba a lòt vwa a menm vwa a epi ou kapab desann li konbyen segond ou ka mete l a nivo ke ou vle mete l la pou l parèt agreyab ok wè dezyèm nan tankou se a dwat wap wè ou kapab.

So nou gen flanger. Flanger lan li la tankou lè wap fè yon refren. Tankou yon refren, tankou wap chante. Ou kapab asosye l ansanm avèk chorus. Ok, se toujou menm efè avèk chorus. Men pa kont, la ou kapab wè li pèmèt vwa a, li mete yon ti Kòman m te ka di sa? Yon non w ap tankou l ap mimire anba vwa a, tankou w ap mimire anba vwa a, yon lòt vwa k ap mimire. Men flanger lan li enpòtan tankou lè w ap fè yon refren, ou kapab ajoute l. Ok? So, nou gen, nou gen EQ. EQ, i, e, ki, sa e akwonim lan. Li, EQ vle di egalizè. Ok? Oubyen

sou kote yo sou la men goch se pati bas ok sou la men dwat se kote egi yo tankou kote pati egi lèm pati ou kapab mete bas ou ka bay vwa bas tout pati sa ok lòt pati sa li lòt padon e anm desann sa yo tankou lòt pati sa yo se kote pati egi tankou pou mete anm kèt ti lè nan vwa ok so La a nou pale de EQ. Gen gen 2 tip EQ. Gen EQ grafik e gen EQ dinamik. Sa se tout EQ sa yo tankou sa yo, EQ grafik yo, nou gen tan konn itilite yo nòmalman. Depi w wè dezyèm nan tou sa e pati prem lè n ap antame premye pati an, premye faz la se bas, dezyèm faz la se egi kote ou kapab moute vwa a pou met kèk ti lè. Lòt la li menm se pou bas ok. So. Epi nou genyen nou genyen High Pass. High Pass sa li menm se pou se ankò tankou pou entansifye frekans ou wè sa m di lan, frekans spek saturation nan oubyen satirasyon satirasyon lè w vle tankou ou se kòm si ou ogmante volim nan volim frekans bas sa.

Sa se sa anba a. Spèk anlè a. Sa se premye spèk ki anlè yo. Sa se anba a. Ok. Lè w itilize high pass sa a li menm, la nou kapab vin konstate, se kòmsi ou lè w mete high pass, se se entansifye ou entansifye premye anlè a. Epi sa k anba a li vin atenye. Ok. Spèk anba a li vin atenye. Epi nou gen

entansifye paske yo itilize sa yo rele law pas meni sa yo rele law pas a ok so nap kontinye padon padon nap kontinye nou gen sa yo rele noise gate noise gate la li la pou li li la poul anlve bwi

Ok pafwa m konn mete 2 ou 3 sou li sou yon vwa epi nou gen sa yo rele overdrive overdrive la se se yon sòt de satirasyon li se lè ou kapab entansifye yon vwa volim vwa ou entansifye yon volim de yon vwa ok se lè ou ogmante vwa ou kapab ogmante volim vwa a.

Li kapab um um stabilize um frekans tankou bas bas ki gen nan nan nan yon vwa. Tankou li li elaji, li la pou l elaji um vwa a nòmalman tou. Ou kapab itilize l pou w elaji vwa. Ok, so gain nan, lè w moute sa, ou kapab desann nan gain nan. Ok lè gen gain nan se li menm tankou lè gen twòp saturation nan vwa ok nan tankou si w bezwen atenye ladan w ka desann nan gain nan ok si li pa gen twòp saturation ou kapab ogmante ok ou mete kèk ti lè ok so nou prale nan nan fans phase inverter.